Map salye tout moun ki sou platfòm sa, mwen menm se pastè Kodo, konseye familyal, konseye sikolojik. Mwen salye pastè Miche Sully pou bon travay ke lap fè sou platfòm sa, e m salye tout moun ki branche kap swiv ribrik sa. Ribrik sa se sou la famiy kòm Ou te konnen deja sou la famiy e jodia se kisa nap abòde se yon kesyon ki rade disiplin. Disiplin nan famiy kòman ou disipline timoun ki metòd pou disipline yo. Alò i enpòtan pou nou konprann sa disiplin vle di. Alò bon se senp Disiplin se règ de konduit ki genyen pou tout manm de yon kò oubyen de yon kolektivite e ke tout moun deside pou obeyi a prensip ki etabli. Une fwa ke ou deside obeyi a prensip ki etabli, enben ou se yon moun ki disipline. Sa vle di w ap swiv Prensip ki etabli ou konpòte selon prensip yo. Alò, disiplin osi konsidere kòm règle de conduite ke moun ba tèt ou oubyen yo enpoze w, règle de conduite. Bon, nan domèn fanmi, lè w di w ap disipline timoun ou, kisa sa vle di? Sa vle di ou aprann li yon konpòtman responsab e kòman pou li metrize tèt li. Gen anpil timoun ki vin alò, ki vin granmoun, yo pa ka metrize ni kòlè yo, ni tèt yo, yo pa ka metrize anyen, paske yo pa t aprann fason pou kontwole kòlè yo e disipline tèt yo. Donk, disipline timoun, se aprann li yon konpòtman responsab, sètadi, lè ke li fè yon bagay, fò l rekonèt li fè l, pou li pran responsablite a, e an menm tan tou, Li konnen chak bagay ke w fè i gen konsekans e ou aprann timoun nan yon konpòtman responsab e se sa kap vin fè l yon pi bon lidè demen oubyen yon pi bon pè de famiy oubyen mè de famiy si ke li grandi nan disiplin e alò lè w di wap disipline timoun nan se aprann wap aprann li yon konpòtman responsab E la maîtrise de soi, pou li metrize tèt li. Aprann li sa k rele entèlijans emosyonèl, sètadi pou l konnen kòman pou l kontwole sa k ap sot nan bouch li e pou l kontwole konpòtman l tou, sitou an sosyete. E pou l pa pran nan pwovokasyon pèdi kontwòl, paske sosyete a li menm, jan w konpòte w konsa y ap konprann ou. Si w pa ka metrize tèt ou, y ap wè w pa ka chèf, ou pa ka responsab. Paske yonn nan bagay ki pou yon lidè, se lè w ka disiplin tèt ou. Donk, avèk yon disiplin apwopriye e ki koyerant, pitit ou a ka aprann konsekans ki ka genyen alasuit de konpòtman l e li va asime responsablite de zak ke l fè. Donk, lè w di w ap disipline moun, anpil fwa moun panse se bat moun l ap disipline moun. Men non, lè w ap disipline yon timoun, se aprann li pou l gen yon konpòtman ki responsab. Sètadi, li konnen ke sa l ap fè a, li gen konsekans. Ou aprann li pou l konprann, kontwole emosyon l. E kòm sot di, avèk yon disipline ki apwopriye, ki koyerant. Koyerant vle di, se pa jodi a ou vin ak yon bagay, demen ou vin ak yon lòt, men kòmsi ou kenbe prensip lan, disipline lan, jiskaske timoun nan apreyande l, jiskaske timoun nan repete l, Epi i vin yon code de conduite menm nan sistèm li. Paske se yon prensip ki apwopriye, ki koyeran ke ou bay, ki koyeran ke ou bay. Se pa chak jou vin ak yon mòd de disiplin, men yon disiplin ke ou etabli nan lavi li, ebyen l kenbe l pou lavi, piske se pa jodi a ou vin ak yon bagay, demen ou vin ak yon lòt. Se pa jodi a Ou vin ak yon koze, demen ou vin ak yon lòt. Donk, ou vin simen konfizyon. Men si se yon bagay koyerant, pitit ou a, l ap aprann konsekans aksyon l yo, konsekans konpòtman l yo e li va asime responsabilite pwòp ak ke li fè, pwòp aksyon ke li komèt. Alò, fòk nou di ke n ap pale de disipline yon timoun. Sa vle di, ebyen, bi iltim menm disiplin Se kisa li ye? Poukisa moun bezwen disipline timoun? Paran bezwen disipline timoun. Paske bi iltim nan se ankouraje timoun nan pou l aprann jere alafwa santiman l ak konpòtman l. Wè bay sa retounen ankò. M te sot di sa. Donk bi a disiplin menm se ankouraje timoun nan pou l aprann jere Alafwa santiman ke l gen e konpòtman. Bon, sa trè enpòtan. Kesyon de santiman an, se yon gwo bagay li ye. Donk, nan santiman w wè sa l santi. Santiman pa emosyon. Emosyon se yon bagay ki ka eksprime soudènman, men santiman se yon bagay ki demere anpil fwa nan yon moun. Yon ansanm de emosyon kapab enstale santiman nan ou menm tou. Alò, men sa ki enpòtan se ke bi iltim menm pou disipline yon timoun se ankouraje timoun nan aprann jere alafwa ni santiman y ni konpòtman l. Kounye a, gen yon kesyon pou n ta poze, ki meyè metòd, ki meyè fason pou disipline timoun? Bon. Ebyen, gen de bagay ki mache ansanm. Se montre, sètadi, ou montre l, ou anseye l, ou disipline l, ou menm ou viv dapre disiplin nan tou, l ap obsève atitid ou, l ap obsève konpòtman ou, l ap obsève kòman ou eksprime emosyon ou, kòman ou eksprime santiman ou. Ebyen lap gade sa. Paske premye egzanp lan se nan ou li ye, se ou lap gade. Donk sa vle di montrer et dire. Sa vle di non sèlman ou montre sa, li obsève sa nan ou, men an menm tan tou ou pale y tou. Ou aprann timoun nan sa ki byen, sa ki mal, avèk des paroles et des actions calmes. Donk wap disipline l paske non sèlman lap gade nan ou menm, men wap di l tou W ap di l, ou enstwi l. Se disiplin w ap bay. W ap di l, li wè sa nan ou, ou enstwi l. W ap aprann timoun nan sa ki byen ak sa k mal avèk de pawòl e de zaksyon kalm. E lè meyè fason pou disipline timoun nan ankò, se fikse de limit. Tout bagay gen limit. Moun ki soti nan fanmiy tankou fanmiy pèmisiv, Fanmiy kote paran pa enplike nan anyen, yo kite timoun nan fè sa y vle, s on danje l vin ye pou sosyete a, y pa respekte prensip, y pa respekte limit, li toujou panse y ka fè sa l vle. Paske l pa soti nan fanmiy kòm si te gen prensip, te gen garde fou, te gen limit, ou pa ka fè sa w vle. E limit lan enpoze a timoun ofiramezi ke y ap grandi. Lè yo piti, yo gen limit tè y, yo gen limit pa yo. Lè y ap vin adolesan, yo gen limit pa yo. Lè y ap avanse, yo gen limit pa yo. Donk sa vle di, se kòm si se yon bar ke w mete pou moun travèse selon laj ou. E alò toutan w ap grandi, y ap monte pi wo, toutan w ap grandi, y ap monte pi wo, l ap di, fixer des limites, sa vle di yon seri de prensip, de, sètadi bay ou ka fè ak bay ou pa gen dwa fè. Timoun nan dwe aprann sa. Men, si w kite l grandi konsa, se li menm k ap detèmine sa pou l fè ak sa l pa fè, enben se yon danje pou lasosyete. Donk, meyè fason pou disipline timoun, se bay egzanp de disiplin e enstwi l tou, di l kisa pou l fè. Fè l konnen sa k byen ak sa ki mal. Avèk bon jan pawòl ak aksyon ki kalm, nou di fikse limit. E an menm tan tou, pandan w ap fikse limit, w ap di ke gen konsekans, men konsekans si w fè tèl bagay, men sa k ap rive. Menm jan nan jaden Dedenn, Bondye te di yo pa manje fwi sa a, si nou manje l, men sa k ap rive. Donk Bondye toujou vin ak yon disiplin prevantiv, yon disiplin prevantiv. Men lè n ap pale de montre e di, Sa ki lebyen sa lmal, sa son sòt de disiplin fòmativ, formative. Donk fikse de limit, se trè enpòtan pou li konnen sa li ka fè, sa li pa dwe fè. Done de konsekans, wi, sa son disiplin prevantiv ki fè konnen me sa kap rive, donk wap pran responsablite aksyon w. E an menm tan tou, pou kapab disipline timoun nan tou fò w tande yo, paske yo gen de kesyon E fò w pare pou w ka reponn kesyon yo. Wè, fò w kreye tan pou yo tou. E, pou, meyè metòd pou disipline timoun osi, se ba yo atansyon. Sètadi timoun nan bezwen pou w kapab ba l atansyon, pou li santi ke ou sou li, w ap obsève, e w ap detèmine, w ap gade, eben, nesesite, sa l genyen, eben, soufrans li, jwa li, Aksyon li, reyalizasyon li, w ap gade, w ap obsève, ou peye atansyon a li menm. Sa vin monte kou bay anpil valè. Epi tou, gen lè tou, timoun nan gen lè ap reponn li, gen lè tou ka fè silans, paske se pa tout bagay ke li di, e w ap ka jwenn repons pou yo. Bon, E, men pandan n ap pale de meyè fason pou disipline timoun, e gen sa k rele disiplin pozitiv. Enben, nou ta ka poze yon kesyon, Poukisa la discipline positive est-elle importante pour les enfants? Ki sa ki disiplin pozitiv? Ki sa ki but de discipline positive? Enben, lè w pale de disiplin pozitiv, Bi de disiplin pozitiv se mennen timoun nan a konpòte l de manyè sosyalman akseptab. Paske timoun nan nan sosyete, gen de prensip sosyo, gen de règ de la sosyete, e se pa li k pou vini pou l ap vyole règ sosyete. Donk, le bi menm de la disiplin pozitiv se amne timoun nan pou l konpòte l de manyè sosyalman akseptab. Humm men sa nap gade jodia gon seri konpòtman timoun genyen jèn moun genyen granmoun menm sè ke kesyon de sosyete a nosyon de sosyete a sanble paran yo pat janm mete anfaz sou sa paske gen anpil moun lè yap konpòte yo pa janm reyalize ke gon zye kap gade yo Donk, se kòm si m ta ka di y ap viv pou tèt pa yo, yo konpòte jan yo vle. La disiplin pozitiv, li krisyal, li enpòtant paske l favorize ki sa? La metriz de swa de vòt anfan. Li aprann timoun nan tou asime responsablite ak li. E ede timoun nan fè chwa ki reflechi sou fason ki dwe trete lòt moun. Wè, sa a se jisteman disiplin pozitiv la. Wè, disiplin pozitiv la, nou di se mennen timoun nan pou l konpòte l yon fason sosyalman akseptab. E disiplin pozitiv la, li krisyal, li enpòtan paske li favorize metriz de swa lakay timoun nan. Y aprann timoun nan asime responsablite aksyon l e l ede timoun nan fè de chwa reflechi sou fason ke timoun nan ap trete lòt moun. Anfèt, kòman etabli yon bon relasyon avèk pitit ou? Bon, sa s on bèl kesyon. Nou sot ap pale de Disiplin nan pozitiv. Ebyen, men kounye a, dènye kesyon an di, Kòman etabli yon bòn relasyon avèk pitit ou? Bon, la ankò nou vin tonbe nan sa li parantasyon pozitiv, relasyon paran-anfan. Donk, relasyon. Bon, kòman pou etabli relasyon sa a? Bon, lè n ap pale de lavi fanmi, chak moun fè jefò pou konprann kòman relasyon ant paran ak timoun yo ka devni ideyal. Teknik paran yo, teknik parantal pozitiv yo, fonksyone byen pou elve timoun avèk disiplin, avèk bòn valè moral, e konstitiye rèv ke tout paran genyen. Sepandan, se pa yon bagay ki fasil.

Yo kapab pwan tou inisyativ pou yo konble fose k gen antre jenerasyon yo. Paske timoun nan pa nan menm jenerasyon ak li paran l tou. E fò n konprann, jenerasyon n ap viv jodi a se pa jenerasyon e oubyen jenerasyon timoun kounye a, se pa jenerasyon karantan pase, se pa jenerasyon senkantan 60, Donk gon tout yon fose antre jenerasyon gran paran nou avèk nou menm, antre jenerasyon pa nou e jenerasyon timoun nou. Donk lòske paran yo kòmanse konprann ekilib antre ki kote pou n plase limit, ki kote pou ankouraje e ki kote pou n dekouraje, alò timoun yo, yo p ap gate. Paske anpil fwa nou kite yo fè sa yo vle, yo gate. Donk Paran sa yo, pou m redi sa ankò, e se kòman etabli relasyon, yon bòn relasyon avèk pitit ou, kòm nou di, lè paran yo devlope de konpetans parantal efikas, sètadi pou aprann kòman pou kapab devni bon paran nan lavi timoun, Lè sa a, si nou aprann sa yo, yon seri de konpetans, yon seri de konesans, n ap kapab pran bon inisyativ pou nou konble yon fose ki genyen ant jenerasyon pase yo. Kòmsi diferans, twou ki genyen an, espas ki genyen antre jenerasyon pase yo, ant oubyen antre lè jenerasyon. Donk, nan yon fanmi, ou ka gen plizyè jenerasyon tou. Gran paran, gran papa, papa, manman, Frè, sè, etc. Nou di ke lè paran yo kòmanse konprann ekilib antre ki kote pou plase de limit nan fanmiy nan, nan relasyon yo, oubyen ki kote pou nou ankouraje timoun nan, e ki kote pou nou dekouraje l tou, alò timoun yo, yo pap gate, Yo vin devni paran, yo vin devni paran, de bon paran, yo menm tou y ap vin devni de bon paran. Lòske moun yo pa konnen kòman pou kapab bon paran, yon distans k ap devlope antre lè de, antre timoun yo avèk yo menm, paske yo pa konnen kòman pou yo jere sa. Donk, kòman etabli relasyon avèk pitit ou? Bon, kòm nou sot di, ebyen se teknik parantal pozitif yo.

Ou trete de patenè, len trete lòt avèk respè. Len eseye konprann lòt. Ok. Timoun nan, se vre se timoun li ye, men se moun li ye. I gon fason pou kapab jere l, pou etabli bon relasyon avè l, pou l kapab grandi ak kè kontan, pou l kapab grandi ere nan lavi, paske timoun nan konnen ke w renmen l. E non sèlman renmen l, ou pwoteje l, men ou bay limit tou. Ou konnen lè pou korije l. Ou konnen ki kote pou plase limit. E te y santi ki byen ansanm avè w. Bon, m panse kreyasyon a se sa m te gen pou pataje ansanm avè w, kòman kòmsi w ka disipline timoun e etabli bon relasyon avè pitit ou. Enben, m espere ke w te tire kèk bagay. Mwen menm se Pastè Kodo, konseye familyal, konseye psikolojik. A la pwochèn!